Yon gwo bonjou bonswa a tout fanatik kraze tabou yo, jodi a mwen vin moutre w kòman pou fè yon pen byen rapid, byen fasil nan blendè, wi se sam di w yon pen nan blendè. Mwen pral moutre w engredyan yo kisa mwen pral itilize. Mwen pral itilize 800 mililit dlo tyèd, si w vle ou kapab itilize lèt, mwen menm mwen pa itilize lèt paske mwen pa renmen lèt. Men mezi mwen itilize a sa li mezire 400 mililitre mwen mete 2 mezi sa son mezi pou mezire dlo mezire farin suk tout bagay mwen memte demi tas luil ki se 120 mililitre luil mwen itilize 5 kiyè a soup raz de suk sou renmen bagay dous ou ka mete plis suk epi mwen mete yon ti kiyè sèl mwen pa mete anpil. Epi mwen itilize 3 bèl ze pou mwen fèl. Epi mwen itilize ledven. Sa se an pòtugè li ekri. Li ekri fermento biológico seco. Men nan lòt lang ou ka twouve li, w ap chèche nan ki lang li ye. Epi sa se kiyè pou m fè ponyèt mwen pou m bwase, sa se kivèt pou mwen prepare pat la. Bon, kounye a mwen pral enstale blendè mwen pou m moutre nou kòman Pou nou prepare tout enkredyan sa yo mes amours. Pandan wap gade video a mezanmi pa bliye banm yon like edem pataje video a mes amours. Nou pwal melanje enkredyan yo. Premyeman mwen mete dlo tyèd la mwen pa du dlo cho non dlo tyèd paske sou mete dlo cho lap gate ledven an pen an pap grandi. Mwen mete ze yo pa bezwen pè ze yo pap gen vye sant yo pap santi kri mwen mete yo san anyen nan dlo tyèd la. Mwen ajoute lwil. Mwen pwal ajoute suk la, mwen di w sa deja, si w ta vle l gon gou dous, paske mwen menm pa m nan pap gen gou dous, ou kapab ajoute yon 2 kiyè plen, byen plen suk ou mete ladan l. Epi mwen pwal blende sa mes amours. Men avan mwen pral mete fèlmentou a. Fèlmento a li gen 10 gram. 10 gram nan se pou yon kilo farin. Se yon kilo farin map itilize. Si wap itilize plis farin ou pral bezwen plis poud elevasyon pou ou kapab fè pen an. Epi mwen pral byen blende l paske nou konnen mwen menm mwen fè l ak sik krèm, sik krèm nan yon jan gwo. Mwen pral byen blende li pou sik la fonn ladan l pou ze a byen bat tou pou mwen kapab prepare sa. Lèm fin blende li mwen pwal melanje farin nan mes amours. Se yon pyen se yon pen byen rapid ou kapab soti nan travay pa gen pen lakay ou e ou melkado gentan fèmen byen rapid wap pre. Nou pwal melanje li mes amours pito nou aprann fè afè nou lakay nou moun yo ansanm avek afè pandemi sa ou pa konn ki moun kap manyen ba yo koman ou manyen yo Pito aprann fè bagay. Bon mezanmi m te bliye sèl la se nan map kite yon ti pati nan melanj lan poum byen melanje sèl la poum kapab mete li an atandan la map melanje sa toujou byen melanje fè ponyèt nou mezanmi pou nou bwase sa mwen konnen nou kapab bwase sa byen melanjel bon mwen pral mete rès la se ladann mwen mete sèl la sèl la se bliyem bliyel se ansanm avèk tout poum te metel mwen bliye sèl la. Konya nou pral byen melanje li pou l tounen yon pat. Byen melanje sa. E pi pa pa dap wap fè pen an paske pa fò prese. Pwosesis yo fè pen nòmal la. Li pran tan. E pi ou ka vini pa gen pen nan kay la. Byen rapid ou prepare yon mas. Ou prepare likid ou nan blendè epi ou bat mas la byen rapid. Ou wè mas la se konsa l ap ye. L ap mou. Ou pa bezwen pè. Pen an ap byen kuit, l ap byen fen e l ap gen gou pen, l ap tankou pen e se yon pen li ye menm mes amour. Sa se yon metòd byen rapid mwen toujou itilize lakay mwen. Pafwa lè vandredi swa la ou tande m bezwen fè yon pen byen rapid. Mwen fè l konsa mwen pa pase nan pwosesis nòmal pou m fè pen. Ou wè plato m te gentan prepare. Mwen jis byen bat li. Ou pran yon 5 minit ou byen bat li epi bon m gentan mete l nan plato mwen pou mwen fè pen an. Se pa bagay ki difisil pou fè mèzamou. Ou byen netwaye kivèt ou pou w pa pèdi anyen. Pran tout ti mas ou. Mete la. Mezanmi si w rive jiske la wap gade video a sèke w renmen travay la si w renmen travay la pa bliye banm yon like mes amour edem pataje video a pou l kapab rive pli lwen map souke l pou m kapab egalize li nou wè Konya lèm fin fè pen sa mwen pral metel repoze paske fòw kitel repoze pou ledvin an travay poul grandi Pou lè l vin travay mwen pral kite l repoze pou 20 minit men pou l grandi pi rapid nou konn sa m fè? Mwen chofe fou mwen, tout lè m t ap prepare m kite cho a chofe mwen pral etenn fou a mwen mete l anndan l wè? Sa fè l grandi byen rapid li pran 20 minit. Si w pa fè metòd mete l nan yon fou cho oubyen nan yon mikwo ond ou chofe, l ap pran plis tan pou l grandi. Men pou l grandi m di w chofe yon fou depi alavans etenn fou a mete l anndan l ap grandi byen rapid li pran 20 minit. Sa se yon ze mwen bat mwen pase sou pen an pou pen an kapab gen bèl koulè lè m mete l nan fou a. Mwen jis bat ze a san anyen. Ou pa bezwen pè, ze a pa pral santi di sou pen an, ni pen an pral gen sant ze, li pap genyen l. Sa ap ba l bèl koulè. Konnya mezanmi fou a te gentan chofe mwen di nou sa mwen te limenl konnya m re limenl mwen kitel chofe pandan ou wèm te kite map pase ze tout bagay la fou a te gentan chofe konnya mes amour mwen metel nan fou a mwen mete foum nan sou 290 degre poul ka kuit byen rapid pen ou pa bezwen pè pen ap byen kuit li pap sote ou wè nan 30 minit la pen an gentan pare mes amour nwè ze a m pase sou li kòmanl fèl gen bèl koulè. E m gentan prepare yon ti chokola tou pou m manje ak ti pen cho m sa, humm bagay bon. Nou wè pen an, anndan l byen kuit. Li pa sote jan m te di nou an. Pen an bèl mes amours. Ebyen, al eseye fè ti pen sa, w ap byen pase. Paske nan moman sa pito manje lakay ou prepare afè w lakay ou. Mwen di w babay a la pwochèn.